7 è nan tout studio Televizyon Nasyonal Dayiti, Dèlma 33. Bonjou Ayiti, bonjou, bonswa le mond, nou kontan ansanm avèk ou. Enben, se premye jou nan mwa a, nou deja swete w pase yon trè bon mwad septanb. N ap kòmanse rapidman pou n kapab prezante w pwen ki ap domine aktyalite a. Prezidan Repiblik la, Jovenel Moise, vizite jedi 31 dawout la, Chantye ki pral resevwa izin asfalt nan Lakil Gwomòn nan, chèf leta te gen ak li minis travo piblik, transpò ak kominikasyon an, Fritz Caillot epi depite Gwomòn nan, Fritz Chéry. Kontenjan brezilyen ki fè pati misyon Nasyonzini pou estabilizasyon Ayiti, minista, kite peyi a. Seremoni an dewoule ayè jedi an an prezans minis brezilyen defans lan ki rantre an Ayiti nan okazyon an. Epi nan kad ouvèti lekòl la tout dispozisyon deja pran bò kote lapolis ak sekreteri deta sekirite piblik pou kapab fasilite rantre lekòl la. Responsab sikilasyon an komisè Carmel Florent ak sekretè deta sekirite piblik la Ronsard St-Cyr bay popilasyon an garanti sila. Epi aletranje 5 pwen 9 milya dola ameriken se montan lajan prezidan Donald Trump konte mande kongrè ameriken an pou kapab ede viktim ouragan Harvey yo. Se pwen sa yo, ak kèk lòt, n ap gen pou n kapab devlope pou ou nan jounal la maten an. Sepandan, fò ti fò n ap branche, n ap retounen toutalè apre yon ti kout poz.
Sitwayen! Sa wap fè la? Epa wap ekri sou pwopriyete prive moun yo? Oh oh! Ou pa konnen si polis bare w, ou swa w peye yon amand de 10.000 goud, ou swa w fè 3 mwa nan prizon, e tout kote gouvènman ap konbat kont retire grafiti sou mi, gen kamera. Yap mennen w lajistis pou yo koresponn avè w. Di yo ke Team Lòbèy di nou kenbe lari a pwòp pou nou pa annafè a lajistis. Lajenès, pa kite yo sal peyi nou an non! Ti peyi m lan!
Hey pata yo prale. Oh ti Joel. Gade kow. Mezanmi. Oh oh oh. Ti Joel ou wè sak rive w kounyea. Limyè wouj se pou pyeton. Machin kanpe lè sa tout moun travèse. Men lè w wè limyè vèt, se pou machin. Machin monte, machin desann, moun kanpe, bay machin pase. Epi w aprann gade limyè lè w ap travèse lari. Ou wè sa k rive w jodi a? Respekte lè règleman de la sirkilasyon. Se nòmal. La lwa è dir, mè sè la lwa.
On bèl plas piblik. Degaje, pa peche.
Ey sitwayen! Sa w ap fè a pa bon.
Mwen? Enhen ou menm!
Se sa chen an vle di w.
S on ti pipi kenbe wi. Pou m kite l tiye m? Oh oh! Pati chen! Pati chen!
Pwoteje anviwònman w se pwoteje lavi ak sante tout moun.
Mèsi pou fidelite w ak atansyon, nou retounen pou n kapab devlope enfòmasyon yo pou ou. Prezidan Repiblik la, Jovenel Moise, fè yon vizit evalyasyon 31 dawout la sou chantye ki pral resevwa izin asfalt nan lakou Gwomòn nan. Chèf Leta te gen ak li Minis Travo Piblik, Transpò ak Kominikasyon an, Fritz Caillot, epi depite Gwo Mòn nan, Fritz Chéry. Objektif vizit sa se gade eta avansman travay yo epi ankouraje travayè yo. Sabine Jean ak Jean Naël Duverne ap di nou kòman sa te ye.
Konstriksyon izin asfalt la ap vanse nan Lakil, Gwo Mòn ak grann vitès. Bon gre mal gre, ouvriye yo ap travay an 3 tan pou pèmèt gravèl la enstale pi vit ke posib. Se yon travay k ap byen mache. M panse nou bon nou poko gen yon mwa depi depi n kòmanse. Men nou travay de setè a katrè. Nou rekòmanse de katrè. jiska 11 zè edmi ou jiska minwi pafwa konsa men egzakteman lè nou tèmine leswa nou tèmine avèk 11 zè diswa e nou fè 2 gwoup e nou travay elèv pa elèv. Mwen fè pral fè pyès fè pou nou fè kou fwa epi pou nou koule beton. Chak jou nou travay, gen moun k ap fè denwi. Pafwa tou nou menm ki bòs ki fè lajounen an tou, pafwa yo pran nou tou pou fè denwi tou. Lannwit lajounen. Nan espas yon mwa, Prezidan Jovenel Moïse fè plizyè ale vini sou sit sa a. Modòd la, se bay bon rezilta, tabli gravèl la epi kòmanse voye asfalt sou wout yo nan limit ki fikse pou sa fèt. Travay ki poko pati final yo la, pratikman le 10 septanm izin gravèl la sipoze enstale sou lanmp la. Jodi an, nou 31 out, izin asfalt la li gentan la deja. Pwoblèm nan, pwoblèm nan se gravèl la paske si ou pa gen gravye, ou pa ka fè asfalt. Minis PPTC a, Enjenyè Fritz Cayot bay garanti pa gen okenn chantye nan pwosesis Karavàn Chanjman k ap neglije sou ansanm teritwa a.
N ap, jan nou te di l talè a nan gran tit yo, Minis brezilyen defans la, Raul Hugman, rantre nan peyi an jedi 31 dawout la pou patisipe nan seremoni kote dènye sòlda brezilyen yo ki fè pati misyon Nasyonzini pou estabilizasyon Ayiti, Minustah, ap kite peyi a. Yon seremoni ki make fen ofisyèlman manda Minustah ki pase 13 lane sou teritwa nasyonal la. Pandan 13 lane sa yo, te genyen 37 mil 500 sòlda brezilyen ki te fè pati misyon Nasyonzini pou estabilizasyon Ayiti. Ebyen kounya la minustah li menm lap kite plas li ak yon nouvèl misyon ki se misyon nasyonzini pou kesyon lajistis ki genyen pou sig minujust. Nap antre nan dosye edikasyon kesyon rantre skolè minis edikasyon nasyonal ak fòmasyon pwofesyonèl la, Pierre Josué Agénor Cadet, fè konnen ministè l ap dirije a ap genyen pa gen anyen pou li wè nan zafè koripsyon nan dosye kit eskolè. Minis lan deklare li pa siyen okenn kontra ki gen awè ak kit eskolè depi li rive nan tèt ministè sila. Minis Cadet fè konnen ministè edikasyon nasyonal ak fòmasyon pwofesyonèl pa sèl konsène nan zafè reouvèti lekòl la, men li pa wè okenn enkonvenyan pou komisyon o nivo de palman ayisyen an ta mennen ankèt sou dosye sila. An nou swiv yon ekstrè nan deklarasyon li te nan mikwo Charles Karsenguer ak Hervé Pierre. Mwen menm pèsonèlman, a plizyè repriz, e sou anpil medya notamman e sou TNH kote m te nan mizopwen e nan semèn sa a m fè konnen ke ministè edikasyon nasyonal m ap dirije a li pa gen anyen pou l wè ni de prè ni de lwen avèk kesyon kits skolè paske depi mon arive a la tèt de se ministè jiska dat m pa siyen okenn kontra pou zafè kits skolè. Antretan, Msye Minis, gen yon Senatè de la Repiblik ki soti ki panse, n ap pale de Senatè Antony Chavannes yè ki di Ministè Edikasyon Nasyonal nòmalman ta sipoze gen enplikasyon nan dosye kits skolè. Bon, li byen di ta sipoze. E kòm li menm se yon palmantè ki la pou fè pouvwa kontwòl, ebyen l kapab ale l al gade, l al verifye. Men mwen menm, m di ke jiska dat, depi m rive nan tèt Ministè a, m pa siyen okenn kontra Pa okenn pasasyon mache ki vin avèk yon kontra ke m siyen pou zafè kits skolè. Yon rapò de ankèt ki anonse y ap fèt otou de dosye sa a. E m akeyi sa avèk anpil plezi, paske se ankèt la ki pral mete tout bagay deyò kòm verite. E nou menm nou kè poze, paske nou pa gen anyen ni de prè ni de lwen Pou nou avèk dosye konsa. A la verite, tout moun, lè yo ba la fèt tonbe a, lè yo tande pale de kits skolèr, otomatikman yo wè se edikasyon. Men rantre lekòl pa sèlman zafè edikasyon. Donk se zafè yon peyi ou antre lekòl. Donk e ou nou jan nou t ap di la tou, te gen yon gwo rankont ki te fèt, te gen anpil ministè ki te la, anpil enstitisyon k ap pale de rantre lekòl. Men m di l deja, nou menm nan edikasyon nasyonal, nou pa gen anyen pou nou wè, ni de lwen, ni de prè, avèk kesyon kits skolèr pou ane sa.
Manb komisyon edikasyon o nivo de sena repiblik la rankontre jedi 31 dawout la minis edikasyon nasyonal ak fòmasyon pwofesyonèl la Pierre Josué Agénor Cadet. Komisyon kesyone minis lan sou divès pwoblèm ministè a ap konfwonte. Minis Pierre Josué Agénor Cadet fè limyè sou move rezilta ki anrejistre nan egzamen leta ane sa ak sou reouvèti lekòl la ki pwograme pou lendi 4 septanb ki ap vini la. Ann koute presizyon Senatè Dieupy Chérubin ki te nan mikwo Charles Cassenger ak Hervé Pierre.
Nou te wè avèk minis la konsènan reouvèti lekòl la pou manyèl ke ki sibvansyone e manyèl tou ki pral an dotasyon e li di li menm li bay 2 semèn si tout manyèl yo pa prè kontra ki pa prè l ap sèlman rezilye yo, li pa li pa p mache nan kontra sa yo, donk, e li gen anpil ki gen tan prè deja, donk nou di minis la bravo, nou kontan tande sa, pou tout manyèl skolè, ni sa ki sibvansyone, ni sa ki an dotasyon, ki gen tan prè pou ke yo rive fè moun yo jwenn paran yo, jwenn yo pou ke ane sa a yo kapab fonksyone e gen yon meyè fonksyonman nan reouvèti lekòl la. Nou pa t ap kite tou pase inapèsi pou n pa ta abòde avèk minis edikasyon an kesyon kit skolè a. Pou sa ki konsène kesyon kit skolè, minis la ban nou, nou menm nan komisyon edikasyon an, randevou pou ke n al mennen dè zankèt apwofondi sou le fè ke te gen 6 lo de kontra ki te pase, 3 ladan yo, yo te deklare enfriktye, ke yo pa jwenn, yo pa jwenn fim pou yo, e yo pa, yo mete yo sou kote, e 3 ladan yo tou, ke yo jwenn fim pou yo, men si yo ta al rantre ladan yo, se lè sa a nou ta pral tande pale de skandal, yo pa fè yo, yo pa antre ladan yo, E minista di pa gen anyen ki t ap fè l siyen sa l te jwenn yo, kote si l te siyen yo, se lè sa a nou t ap jwenn ki pri ke yon kit te ka koute e kijan kontra sa yo te fèt. Nòmalman nou menm nan onivo de komisyon edikasyon an, nou di se yon dosye ke nou pral pouswiv, paske minis la avèk tout direktè kabinè li ban nou randevou sa a pou n al apwofondi kesyon kit ke yo refize yo, fim kote yo soti, kijan yo ye, pou nou gade kijan ansanm nou kapab rive korije pwoblèm sa yo. Nan rankont ke nou te genyen avèk minis la, nou di nou soti satisfè.
Sekretè Deta Sekirite Piblik la, Ronsard St-Cyr, anonse yo deja pran tout dispozisyon pou bay sekirite nan tout aktivite ki gen rapò ak rantre lekòl la. Sekretè Deta tap entèveni jedi 31 dawout la Nan okazyon semen nan konferans spesyal lan ministè kominikasyon òganize pou rantre lekòl la. Li te nan mikwo Rachel Senfort ak Watson Labrousse. Nou menm sa nou fè suivan enstriksyon chèf leta a chèf gouvènman an. Nou asire nou ke nou kenbe klima sekiritè la ki gen rapò antre skolè la. Mwen menm avèk chèf polis la nou fè de rankont. pou nou asire nou ke tout aktivite ki gen rapò a rantre skolè a sekirize. Nou deside ansanm pou nou akonpanye tout travay ke ministè yo ap fè swa dè tronson de wout, swa dè livrezon, swa dè transpò pou nou ka timoun yo kab al lekòl tèt repoze. Nou travay avèk lè meri sou jan pou nou dispoze stasyon moto yo pa sipoze ni anfas lekòl ni twò pre yon seri de lopital. E an fend kont, nou pran dè mezi pou n sekirize tout aktivite papa, pitit, kap papa, manman kap achte liv pou timoun, kap fè aktivite yo pou timoun antre lekòl. Mwen chita tou avèk TPTC pou wè nan kèl mezi nou ka repare maksimòm de semafò posib oubyen pou ba yo enèji pou yo kab fonksyone. Nou asire n tou ke dè tronson ki nòmalman toujou gen dè bouchon enòm pandan rantre skolè yo, pou nou mete yon efektif ki plizoumwen plizoumwen elve pou kab fasilite sikilasyon an.
Toujou nan kad seri konferans sa yo Ministè Kominikasyon resevwa, jedi 31 dawout 2017 la, enspektè divizyonè Edupol la, Jimmy François nan kad konferans sila. Responsab yo fè konnen yo pran tout dispozisyon yon manyè pou pèmèt elèv yo pa ale nan lòt aktivite ki pa an rapò ak lekòl. Toujou nan mikwo Rachel St-Fort ak Watson Labrousse.

pou li rele paran elèv sa a, direktè lekòl lan, epi 3 moun sa yo ap met ansanm pou nou wè ki pwoblèm ki genyen ki fè elèv la sou yon plas piblik. Donk, nou lanse yon apèl tou avèk de klèb ki amize yo dèfwa ap resevwa elèv an inifòm ozè de klas ki ap fè lòt aktivite de, ki susite elèv sa yo al fè dòt aktivite yo de debòch anndan klèb yo.

Men nan nan mezi ke nou kapab, n ap fè tout sa n konnen pou rantre dè klas la fèt an bòn e di fòm, pou tout elèv rantre lekòl e ozè de klas pou pa gen elèv ki nan aktivite de debòch, k al fè lekòl buisonyè, k ale nan lòt aktivite ot ke lekòl.
Tout mezi pran pou fasilite sikilasyon machin nan fèt nòmalman Nan okazyon rantre lekòl la se garanti sa komisè Carmel Florent bay ak popilasyon an. Nan sans sa komisè a envite tout moun al nan aktivite yo san kè sote. Yon ekstrè. Lendi maten 4 4 sektanm 2017, tout paran yo pa bezwen enkyete pou yo pran lari an pou yo pran timoun yo pou yo mennen yo lekòl y ap vakye trè byen paske nou nan sikilasyon nou pran tout dispozisyon ankò jan m sot di an pou sikilasyon an fluid pou tout moun ka vakye nan aktivite yo nòmalman konsènan trafik la lè w gade pou w wè yon manman ki kapab fè yon sèl kous kamyonèt pou l mennen pitit li lekòl. Lè l rive nan mwatye wout, chofè a di li rive, li p ap kontinye ankò. Mwen menm, nan tèt direksyon sekirasyon, mwen pran tout dispozisyon pou pa genyen doub sikui ankò. Mwen delege yon ekip nan tout soukomisarya e komisarya k ap idantifye. Tout machin kap fè taksi nan lari an pou yo di kote yo prale. An total, nou ka fè yon evalyasyon kote nou gen 58 mil machin anviwon. E m gentan make yon kantite, m prèske fin make yon kantite. Gen yon lòt enkyetid ankò. Pou paran kap pran abònman pou pitit yo ki pral lekòl, machin sa yo pa idantifye tou. N ap mande popilasyon an, si l ap pran yon abònman pou pitit li, y ap mennen lekòl, fò machin sa ka idantifye. Dimanch maten, n ap mande pou tout moun vin k ap fè abònman yo vin idantifye machin yo nan sikilasyon. Mwen pa vle m pale de tout, bon pou kesyon motosiklèt la. Motosiklèt la li menm, mwen di tout moun dwe gen kas k ap monte motosiklèt. Nou gen atik 184 ki bay direksyon sikilasyon plen dwa pou yo sanksyone w nòmalman nan lari an depi w pa mete kas. Sa m tap di ankò, m pran responsablite. Depi lè m nan tèt sikilasyon, fon koudèy sou Lasalin nan pou nou wè. Egal on moun ou pa menm bezwen pè fè wout Lasalin, ou pap pran nan blokis ankò.
Nou prale nan bisantnè o nivo de Paleman Ayisyen an, gouvènman depoze devan Palman 3 pwojè lwa pou règlemante kesyon eleksyon endirèk yo. Sena deja kòmanse travay sou tèks sa yo, selon prezidan Gran Kwa Youri Latortue ki di semèn pwochèn an yap deja panche sou 3 dokiman sa yo. Senatè Latortue di li enposib pou Konsèy Elektoral Pwovizwa òganize eleksyon endirèk yo san li poko genyen kad legal pou sa. An nou swiv yon ekstrè nan deklarasyon li nan mikwo Fedna Confidan ak Hervé Pierre. Nou resevwa yè twa lwa yo sou lè asanble departemantal, lè asanble kominal e lè asanble dè seksyon kominal. Sena a te di nan yon rezolisyon ke nou pa vle yo avanse nan eleksyon endirèk la si yo pa vote lwa sa yo. Pou nou montre bòn fwa nou, imedyatman ke nou resevwa lwa a, a kote la a, n ap wè ke Komisyon Enteryèl ap travay, e jodi a, nou pral vote Asanble Departemantal yo, piske li long, anviwon 200 atik, e madi, n ap vote Asanble Kominal e Seksyon Kominal. Sa vle di kisa?

e n ap remèt yo a Chanm Depite a pou vote yo piske eli k pral vini yo fò yo deja konprann ki wòl y ap jwe. Donk se pa yon volonte pou bloke bagay ti eleksyon endirèk yo. Non, ditou, nou pa t janm di nou vle bloke eleksyon endirèk. Fò w fè yo, men piske pa t gen kad legal, nou resevwa yo yè. Yè nou te genyen pou nou vote lwa sou sekirite fontyè, se ke nou fè yè, e avan yè sou andikape yo nou fin vote yo, jodi a, de jodi a a madi, Nou deklare la pèmanans pou vote lè twa lwa sou lè zasanble departemantal, kominal e seksyon kominal.
Òganizasyon Nasyon Zini pou Alimantasyon ak Agrikilti, ki gen pou sig FAO, òganize jedi 31 dawout la yon atelye travay sou yon avan pwojè lwa li elabore sou politik semansyè nasyonal an Ayiti. Direktè jeneral a ministè agrikilti, resous natirèl a ak devlòpman riral la, Banny Eugène, fè konnen avan pwojè lwa sa a fè pati yon kontra ministè a te siyen ak FAO. Repòtaj Anne Marguerite Auguste ak Laurore Darly Jean Jacques. Vilgarizasyon agrikòl, asirans kalite semans yo, enpòtasyon ak ekspòtasyon semans yo, devlopman antrepriz prive k ap pwodui semans yo, asirans kalite ak kòmèsyalizasyon semans yo, se kèk grand liy ki figire nan avan pwojè lwa politik semansyè nasyonal Dayiti a FAO t ap prezante nan kad atelye travay sa a. Direktè jeneral Ministè Agrikilti, Resous Natirèl ak Devlopman Riral la, Branly Eugène, fè konnen dokiman an, yon fwa li franchi tout etap yo, pral pèmèt Leta gen yon pi bon kontwòl sou kalite semans ki pral sikile sou mache a, epi pèmèt tou semans lan rive nan men vrè benefisyè yo. O Enpòtans ke l ap genyen paske vrèman fò nou gen, premyaman, nou pa gen vrèman de etid k ap fèt sou tip de semans ke n ap bay. Epi tou, nou gen de rechèch ke nou fè vrèman sou, ke nou dwe fè vrèman sou semans

Eksplike yo pran desizyon elabore avan pwojè lwa sa a se pou ede Leta ayisyen rann fòmèl apwovizyonman semans nan peyi a, ki te lage a 80 pousan sou mache enfòmèl la. Mesye Nizigiyimana fè konnen avan pwojè lwa a pral fasilite yo mete kanpe enfrastrikti pou ranfòse kapasite resous zimèn yo epi kreye yon anviwònman k ap kapab ede devlope kapasite adekwat pou yon

Gen dispozisyon k ap pran tou pou kreye laboratwa analiz pou pèmèt enstans konsène yo gen yon pi bon kontwòl sou semans yo.
Manb komisyon ekonomi ak finans onivo de sena repiblik la chita pale ak minis anviwònman Pierre Simon Georges sou kantite lajan gouvènman mete nan pwojè lwa finans 2017 a 2018 la pou ministè sila. Selon minis lan, se 750 milyon goud yo mete pou ministè a, daprè li, ki p ap reponn ak ansanm pwojè yo prevwa reyalize. Toujou nan mikwo Fedner Kofidan ak Hervé Pierre.

bidjè nou a diferant ribrik, kòman nou te itilize sa nou te gen deja kòm bidjè. Yo mande nou tou de dokiman ki pou apiye demand nou yo. Genyen nou ba yo deja, genyen n ap ba yo byen vit. E kòm senatè yo, yo menm tou se de sitwayen di peyi, ki wè nan ki eta sitiyasyon anviwònmantal la ye, donk a la limyè de sa nou mande, a la limyè de sa nou di, e a la limyè osi de sa yo menm kòm sitwayen yo viv nan peyi a, eben yo pral ban nou, yo pral fè an sòt ke nou jwenn yon bidjè ki kapab pèmèt nou travay. Kite m di l de fason klè e nèt, kèlkeswa sa ke yo ban nou an, ke yo gen dwa pa a la mezi pou ban nou yon bidjè ki pwopòsyonèl, a demand nou, a sa ke nou gen pou nou fè, men sou administrasyon m, mwen menm kòm minis, ebyen n ap itilize sa ke yo ban nou an de tèl sòt ke, e aktyèlman nou genyen yon anvlòp bidjetè ki te nan lòd de 750 milyon de goud.

Nou nan peryòd d'urgence kote la pli pral tonbe, nous avons toutes les rivières à curer, nous avons des brèches à travers toutes les rivières kote mwen averse, enben tout dlo rantre nan vil yo, kraze kay, mete vi moun an danje, il faut intervenir et intervenir vite. Donc autant de questions, autant d'urgences que nous fait part de yo à la Commission.
Toujou nan dosye bidjè repiblik la, senatè Nòdwès la Evalière Beauplan, ki se tou vis prezidan komisyon finans o nivo de sena repiblik la, ankouraje prezidan komisyon finans la ak rès manb yo nan konklizyon rapò yap genyen pou prezante devan asanble senatè yo pou yo mande asanble an pa vote bidjè sila. Yon ekstrè nan deklarasyon n toujou nan mikwo Fedner Confidan ak Hervé Pierre. Mwen menm kòm Vis Prezidan Komisyon Finans, mwen kwè ke li ta bo, de bon ton, pou ke Senatè Nenel ta fè yon rapò pou l rekòmande a Asanble a pa vote bidjè sa jan li ye. Dou mennan si nou fon rekòmandasyon pou nou di pa vote l jan li ye, li mande modifikasyon, Asanble a deside otreman, mennan popilasyon a pran nòt de sa. Se konsèy sa a ke m bay a Komisyon Finans lan E otomatikman l fè rekòmandasyon sa a, m ap asime mwen menm, an deba, m pral chita bò kote prezidan an pou m defann pwennvi sa a, paske jodi a nou di ke nou poko santi pwoblèm peyi a.
Li rive yon moman pou n kite lakay nou prale nan peyi etranje men n pa prale two lwen. N ap rive nan peyi Etazini puiske prezidan ameriken an Donald Trump konte mande kongrè ameriken an pou kapab debloke yon èd ki evalye a 5 pwen 9 milya dola ameriken pou kapab ede moun ki viktim nan ouragan Harvey yo. Enben ouragan sa ki lakoz gwo dlo monte ki anvayi anpil kay moun

Le gouvernement s'apprête à débloquer un million de barils de sa réserve stratégique.
Se sou enfòmasyon sa jounal la rive nan bout li, men avan ke nou ale, pèmèt ke nou raple w pwen ki ap domine aktyalite a. Prezidan Repiblik la, Jovenel Moise, ki vizite jedi chantye ki pral resevwa izin asfalt nan Lake Gromòn nan. Chèf leta te gen ak li minis travo piblik, transpò ak kominikasyon an Fritz Caillaux epi depite Gwo Mòn nan Fritz Chéry. Kontanjan brezilyen ki fè pati misyon Nasyonzini pou estabilizasyon Ayiti, Minustah, kite peyi a. Seremoni an dewoule ayè jedi an prezans minis brezilyen defans lan ki te rantre nan peyi a nan okazyon an. Tout dispozisyon deja pran bò kote lapolis ak Sekreteri Deta Sekirite Piblik la pou fasilite rantre lekòl la. Responsab sikilasyon an Komisè Carmel Florent ak Sekretè Deta Sekirite Piblik la Ronsard Sincere bay popilasyon an garanti sila. Epi aletranje 5 pwen 9 milya dola ameriken Se montan lajan Donald Trump konte mande Kongrè ameriken an pou kapab vini ede moun ki viktim nan ouragan Harvey yo. E se la jounal la rive nan bout li. Mèsi telespektatè pou fidelite w ak edisyon sila. Rete branche puiske pral gen Mizopwen a 8 è avèk Sergino Lindor ki ap gen pou li kapab resevwa E elèv yo, elèv ki t ap fè staj o nivo de Televizyon Nasyonal Dayiti, puiske tele a li te lanse yon avi pou te kapab pèmèt elèv ki pi pèfòman nan lekòl yo, ki fè mwayèn 8 pou pi piti, enben elèv sa yo anviwon yon dizèn ke yo ye, enben yo te fè staj nan plizyè direksyon nan tele a, enben yo pral genyen pou kapab pataje esperyans yo avèk nou epi nan kad rantre lekòl la Branche Televizyon Nasyonal Dayiti dimanch a katrè de lapremidi pou nan kapab swiv yon emisyon spesyal puiske nou gen ekip nou ki deplwaye nan tout depatman peyi a pou kapab konnen kòman rantre lekòl la ap ye lendi 4 septanb 2017 la. Mèsi anpil nou te kontan ansanm avèk ou nap swete ou pase yon trè bon wikenn e osi yon trè bon mwad septanb patikilyèman a tout elèv yo